Lapolis deside pou atake kwadèboukè e yo kòmanse mete ti bagay nan men nèg yo pandan wikend lan la. Gen nèg ki tonbe ki pa leve nan nèg 400 mawozo. Lè viv ansanm konstate lapolis deside tout bon pou atake plip plip, nèg yo ranfòse kapasite plip plip. Dwòn kòmanse tonbe. Nèg yo gentan pran kontwòl kafou marasa. Nou rive, nou detui yon stòk koktèl molotòv nèg yo t ap prepare pou atake lapolis. S on bèl avanse. Ebyen, kontin yo pwogrese. Gon teknik nèg yo itilize pou yo modifye yon seri de katouch nan lide pou yo pèse blende a. Se pa ti bagay k ap fèt atè a la. Sè a di yo, gang yo ap reflechi, pandan nou menm nap ranse, nap betize, nap goumen pou pouvwa. Pandan map pale la a, Alix ap kontinye lap fè separasyon pouvwa. Nouvo rich, nouvo milyonè. Peyi a sal pi rèd. Tout nèg ap brase, tout nèg ap chèche yon ti bagay pou yo manje. Chak fwa gon polisye t viktim sou kwadèboukè, se rezilta operasyon mòde lage a ki bay li. Ou pa kapab ap agase yon gwoup kriminèl nan nivo sa a. Se swa nou mennen yon operasyon oubyen nou bay vag. Deye pou fè yon ti pote kole nan Kwadèboukè. Malerezman, gon pwoblèm k ap rive sou Kwadèboukè ke m denonse deja. E kite m ap, m pral pale dirèkteman avèk otorite yo nan pi wo nivo nan polis la. Vladimir Paraison, sonje m te di w poko janm gen rezon. Wap tante pou gen rezon men ou poko gen rezon. Tande mesaj sa a li ekstrèmman enpòtan pou nou. Wo eta majò polis la. Selon enfòmasyon ke mwen mennen, mwen wè ke Wes 2 ka travay. Wes 2 vle travay. Men Wes 2 pa gen mwayen pou l travay. Tande byen sa m di a. Selon enfòmasyon ke mwen jwenn, Wes 2 vle travay. West 2 ka travay, men West 2 pa gen mwayen pou l travay. Sa vle di si West 2 pa gen mwayen pou l travay, li pap ka bay rezilta eskonte. E tout rèv kriminèl Viv Ansanm yo, ekip Plip Plip la, Chen Mechan, Vitelòm elatriye, se pran kontwòl Tabarre. E jiska prezan gen yon presyon sou taba ki pa piti. Kòm anpil fwa lè nou chèf nou pa reflechi, kite m di nou sa mesye. Si nou pa ranfòse kapasite rès de pou yo demantibile, pou yo dechouke plip plip lòt bò a, n ap pèdi taba. Pèdi taba vle di kisa? P ap gen de gpnh, p ap gen de cpj. p ap gen okenn biwo ki egziste, biwo leta ki egziste, p ap gen komisarya taba, p ap gen bim. Paske rezistans k ap fèt la, trap viv ansanm nan pral depase rezistans ti komisarya taba, se bim etc. Chimen bouton se chimen maleng. La nou nan fas bouton an la a toujou. Malgre tou wi, nou nan fas bouton an sou taba. Si nou pa aranje n rapid pou n trete bouton an, pou n geri l, pou n frennen l rapid rapid, maleng nan gen pou l pete trè byento. Sonje TT te di n sa. E lòske maleng nan depase limit, li kòmanse ap bay on plè, on sòs, lè sa yo di l fè java. n ap pèdi taba a si n pa pran responsabilite n. Ekoute, m ap mande West-2 pou l jere kesyon tèt udmo a, paske m te di n sa deja, m pa bezwen konn pèsòn, se rezilta ki konte. Se youn nan pi gwo erè, lòske m tande yo chanje Zanmi te nan ti ma. Peyi ki se alye Etazini yo pa konprann sa k ap fèt la e yo kòmanse plenyen. Poukisa y ap plenyen la a? Paske gen anpil bagay Iran anonse ke l ap fè e yo pare pou fè. Sonje m te di n talè a moun sa yo sèl pwoblèm ke yo rezoud se pwoblèm lanmò a. Nou menm nou pè nou menm nou pè avanture nou di a n ka mouri si n ale moun sa yo pa pè bagay sa yo menm sa di yo rezoud pwoblèm sa deja e se sak fè mwen menm si te kapab genyen gwo nèg yo t chita rapid otou di n tab pou yo jwenn on fòmil pou yo kanpe bagay sa mwen m tap di e men se pi bon chimen an tap fèt. Paske atansyon ou ka tou yon lidè e Lucky Dube chante sa nan yon mizik Nobody can stop reggae because reggae strong li di ou ka tiye mesaje a men w pap janm ka detwi mesaj la. Pa vre Rigolo e ou ki ou k animatè kiltirèl? Misye di ou ka touye mesaje a men mesaj la ou pap janm ka touye mesaj la. Sa a di dosye Iran an ou ka toujou touye yon lidè men atansyon ideyoloji ap kontinye e de fèt se sa n ap viv la a jodi a. Paske nan lespri pa ameriken. Imedyatman yo elimine gid lan, sa vle di tout bagay fini. Men se pa vre ditou. Paske plis pase 40 an ap dirije, se vre gen anpil moun yo fè mechanste, men gen anpil moun tou ki rete akwoche ak gid siprèm nan. Eske ou konprann sa m vle di ou? Sa vle di ke la sitiyasyon vin konplike pou nou. Donk gè sa, si w ta poze kestyon men poukisa gwo tansyon sa li kòmanse ant peyi yo la? Poukisa Etazini ak Israyèl deside pou yo atake Iran? Ann gade kèlke eleman. Sa kap fèt jodi a, se rezilta yon veritab tansyon ki kòmanse depi lontan jan m te di talè a la. Pwoblèm ki genyen nan zafè negosyasyon sou pwogram nikleyè, paske Etazini di li pa dakò pou Iran genyen pwogram nikleyè lakay li. Kidonk. Etazini ak Izrayèl yo akize Iran kòm peyi kap chèche fabrike zam nikleyè, yo di se yon menas potansyèl pou sekirite rejyon an ak rès mond la. Kounye a w ka poze kesyon men. Eske chak peyi pa granmoun lakay li? Ou ka poze kesyon. Paske kisa k rive la? Gen moun kap di poukisa prezidan Obama atake Poutine li pa atake kòman nonm nan rele nèg pantalon toujou depase limit la nèg Kore di Nò a. Paske rezon an senp. E se sa n ap viv jodi a. Depi yon nèg kapab posede zam nikleyè lakay li, nèg sa se zanmi m, se alye m. Se respè. Paske chak nèg konnen ki sa sa vle di yon zam nikleyè. E se pa pou san rezon yo pa vle Iran posede l. Paske jan m di w sa moun sa yo fè lapè ak lanmò deja. Puiske yo fè lapè ak lanmò deja, devlope yon seri de zam nikleyè de tout fason l kapab yon menas paske nenpòt ou panse ke si nèg sa yo te gentan devlope zam yo gen pa vanyan la aprè gid la fin tonbe la yo pa tou fin aba Izrayèl la nèt paske nèg sa yo fè lapè ak lanmò deja se pa ti bagay piti k ap pase nan mond lan li sa k fè n pa ka neglije l. Sa vle di ke Izrayèl ak Etazini estime si Iran devlope zam nikleyè sa, se pral yon menas pou rejyon an e se ap yon menas egalman pou rès mond la. Donk Etazini li egzije Iran pou l fini ak tout aktivite nikleyè sa li anonse a. Ebyen a pati de la bagay yo vin yon ti kras melanje. Donk menas misil ak sipò pou gwoup ame. Donk Iran kounye a devlope yon seri de misil ki ka frape Izrayèl ak baz amerikèn yo nan Mwayen Oryan. E se sa kap fèt la jodi a. Anpil baz amerikèn yo pran frap. E kounye a gen de peyi ke Etazini te konte sou yo pami yo Espay. Etazini panse ke l te kapab ale mete baz militè l Espay pou l atake Iran, Espay di l pa nan bagay konsa. Espay egzije Etazini deplase de avyon militè ke l te genyen lakay li nan baz li, li di rete yo vit vit vit paske l pa li di l pa dakò ak rejim Iranyen an. Sepandan, li pap sèvi ak teritwa l pou atake Iran. Ti bagay kap pase la. Se gwo bagay kap pase la. Se gwo bagay wi. Paske menm almay. La frans. Bon la frans menm menm. Son ti jwet bagay. Bon Emmanuel Macron sou tou. E ti moun. E ti moun chef la li. E ti moun lide a li wi. Ou pa al ranse avel janl vle. Li pa al avel janl vle tou. Sa di menm la frans la almay. ki byen sur voye mesaj ba Iran, se te pa di yo di yap atake Iran, men m kwè ke gen yon baz fransèz tou ki pran frap nan atak iranyen yo. Sa vle di ke yo voye yon mesaj ba Iran yo di ke si ou kontinye atake zòn nou, nap atake w tou. Bon, ki lojik paske tout nèg dwe defann tèt yo. Hein? Van de vat, Kim Jong-un, Kim Jong-yong, tande! Sa vle di ke Iran devlope yon seri de misil ki ka frape Izrayèl ak baz Ameriken nan Mwayen Oryan. Pandan, ki sa Iran fè? Li sipòte gwoup tankou gwoup yo rele Ezbola, Amas ak yon seri de lòt milis. Li sipòte gwoup sa yo, se ke Etazini pa dakò. Donk, e sa k fè n pral wè ke reyaksyon ak vyolans anndan peyi a menm, gouvènman Iran an, li te reprime yon seri de manifestasyon popilè, paske gen kan menm yon seri de moun ki te pwoteste, ki t ap pwoteste, kòm toujou, ki t ap pwoteste kont fason rejim nan ap fonksyone depi plis pase 40 an, yon rejim bout di, moun pa ka, m ap gade pou kòman yo te tiye 2 ti jèn. Paske youn te make vwale, etc. Ba yon ti kras paske lòt la gen lè yo di li te nan kestyon adiltè. Se pa ti koze paske moun sa yo gon jan yo fonksyone. Bon, se koutim yo. Chak peyi gen mœurs yo, gen culture pa yo. Se lojik. Donk, gouvènman Iran an, enben, nan seri de manifestasyon, gon pakèt jan yo te reprime manifestan yo nan lari, etc. Sa te koz anpil viktim. Etazini te sèvi ak sa kòm youn nan eleman pou entèvni, paske yo toujou ap chèche yon ti brèch pou yo rantre. Lefè ke te gen manifestasyon popilè, te gen viktim an Iran, Etazini pwofite fofile kò li, li di, bon la a gen vyolasyon dwa moun, gen vyolasyon dwa moun, nou pa nòmal, fò n foure kò n. Enben ki sa k pase? E sa k fè w pral wè Iran, li pral sèvi ak sa yo rele. IRGC a ki se yon gwoup ki byen sur ki angaje pou anpeche prezans militè Etazini nan peyi an, patikilyèman nan atak konn ap fèt an Irak ak la Siri. Donk yo fòme gwoup sa a, se atak militan IRGC kont enterè ameriken. Se sur ke Ameriken pap dakò sa. Paske l jou dou lap defann enterè l. E sak fè w pral tande youn nan gwo responsab yo la deklare ke depi w atake sitwayen Ameriken, depi wap menase Ameriken, kelke swa kote w ye, eben yo ap reponn, donk yap touye w. Msye di sa klè wi, san lang de bwa. Donk Etazini ak Izrayèl.

Men, pouvwa se gwo bagay. Yon nèg gen 86 ans, pase pouvwa ba yon ti jèn. Mwen konnen moun sa yo gen yon jan bagay yo fèt e pa konsa konsa non. Ou wè gid siprèm nan? Se nèg ki chaje otorite e pa yon nèg pèp la eli non kòm prezidan. Gen prezidan wi, men se gid siprèm nan. Donk se koutim peyi a. Chak peyi gen tradisyon yo, gen fons, gen jan yo fonksyone. Sa di kèlkeswa desizyon politik, jistis etc. Tout bagay gen pou wè ak peyi an, li dwe pase pa jisteman validasyon mesye sa t sou ekran an ki se gid siprèm nan ki byen sur selon tout enfòmasyon yo misye pa la ankò e yo elimine misye. Men èske sa vle di elimine misye Yo tou genyen batay la epi sa tou kanpe an Iran? Non, okontrè, batay la kontinye pi rèd paske Iran se pa Venezuela. Son lòt kalkil k ap fèt la, e pa ti bagay piti k ap fèt la. Èske kounye a moun yo.